Bonjour ou bonsoir a nou tout, kelkeswa kote nou ye, nou kontan kòm nou te di ou deja pou ke de manyè rapid depi gen yon ti devlòpman pou ke nou kapab konekte ansanm avèk ou pou nou fè w konnen egzakteman kote nou ye, kote nou pa ye. Se Doktè Gabo de IFSI usa. Kòm ou konnen IFSI malgre ke nou chita nan leta de Massachusetts

Premyè bagay ke nou vle di se ke te gen yon reyinyon nan semèn sa a avèk diferan lidè nan kominote an e youn nan bagay yo te di se ke IFSI aparamman ta target pou ice e ke ice ta deja vin nan IFSI. Nou vle di w ankò yon fwa ke depi gen yon bagay ki pase nou toujou prè pou nou Ahh fòw konnenl nou pa target ice ditou ditou ditou e ice poko janm mete pyel nan ufc so nou bezwen sur ke publik la konnen sa paske nou tande rumeur kap di ke ice nan ufc alò ke se pa vre ditou ditou anfèt nou gen sak rele rapid response sa vle di ke nou gen yon team avoka community leaders other partners ki nan zòn nan ki ap fè nou konnen egzakteman si jamè ice ta parèt kisa pou nou fè rapidman epi nou genyen pwotokòl nou ki etabli pou nou pwoteje tout moun ki anndan ifsi yon fason pou ke yo pa gen ankenn pwoblèm avèk ice so ankò yon fwa nou vle tout moun rete kalm konnen ke nou pa gen ankenn anyen arevwa avèk ice e ke si ice ta vini nou trè prè pou nou resevwa yo e. Nou pa target li paske lè yo di nou target li nou pa konn nan ki sans paske tout moun ki rantre nan IFSI vin pran sèvis e otan ke w nan peyi an ou bezwen sèvis fò w ka jwenn sèvis. Donk nou vle fè w konnen ke yes li enpòtan pou w al pran sèvis, li enpòtan pou w al nan aktivite w pou w pa kòm nou toujou di w pa al kache anba tab paske sa pap mennen w okenn kote okontrè Sa ap koze depresyon, sa ap koze strès, sa ap koze maladi kè, maladi tansyon, tout sa w te kapab konnen yo, epi lè w bezwen peye bil ou pa ka peye bil ou paske tou senpleman ou ret lakay ou. Donk ankò yon fwa nou bezwen sur ke tout moun konnen ke Ipsy pa Target Ice and Ice pa chako janm vin nan Ipsy paske nou tande anpil bwi k ap kouri ke Ice te vin nan Ipsy. Se premye bagay ke nou te vle klarifye pou nou tout, paske nou pa vle pou pèsòn moun pè vin nan IFSI vin pran sèvis, oubyen pè pou al nan nenpòt ki òganizasyon pou pran sèvis, nou pa vle ou pè, nou vle ke ou ale pou kapab pran sèvis sa yo. Dezyèm bagay ke nou te pale ou pa bliye nou di ou konsa ke nou genyen espesyalman pou nou menm ki rantre nan pwogram Biden nan, e ke nou rele pwogram Pawòl la, nou di ou ke genyen yon. Yon memo ki deja ekri e anpil nan moun ke ki nou konekte ansanm avèk yo fè nou konnen yo wè memo a deja ki bo ke administrasyon an genyen entansyon pou li revoke pawòl ke w te genyen an. Sa vle di ke se youn nan rezon ki fè depi kèk tan nap pale, nap pale, nap pale, nap di tout moun chache diferan leyè de pwoteksyon paske nou pa ta renmen pou ap pri o depouvu si jamè ke yo ta soti memo a pou yo di ke a pati de tèl jou ke yo revoke pawòl la. So, youn nan bagay ki fè ke jodi a nou la a, se paske se yè ke nou nou konprann pi klèman enplikasyon revokasyon pawòl la. E se lè sa n ap mande w, pran ti chèz ou, chita pou w ap tande e tande klè pa di sam pa di paske se youn nan pwoblèm mwen genyen se ke anpil fwa nou fin bay yon nouvèl epi nou pran li epi nou fèl parèt yon lòt bagay ke nou pa di tande sa map di revokasyon pawòl la pa bliye mwen diw lè w antre sou pwogram Biden nan ok ou antre as a poly sa vle di kisa se kòmsi yo baw yon kondisyon pou antre nan peyi an pou yon peryòd de tan e pandan peryòd sa gon seri de benefis ke yo baw nou sonje m te fè anpil tan ap eksplike nou ke gon seri de benefis fò nou pran yo paske pwogram nan vini avèk yon full package ki baw ke pa egzanp la lè w rantre sitou si w gen timoun ou gen aksè a food stamp ou gen aksè avèk health insurance ou gen aksè avèk cash asistans pou sèten nan nou menm epi ou gen aksè avèk yon work authorization yon work permit ki pou pèmèt ou travay mentnan sak fèl enpòtan pou nou klè de sa map di jodi an se paske si jamè Jan yo fè nou konnen ke nan semèn nan la pa egzanp si memo a sòti e ke yo di yo revoke pawòl la, sa vle di ke tout benefis ki asosye avèk pawòl la sanse elimine otomatikman. E kòm ou konnen administrasyon an, trè souvan lè li tèlman Cavalier sou pawòl yo, sou jan l di yo, donk nou bezwen si ke w konprann sa. Sètadi ke si memo a sòti, e memo a deja ekri, depi semèn dènyè, ou konprann, nou t ap tann, donk yo pran yon ti tan ansanm avèk li, li poko sòti, men si memo a sòti e ke yo di ke yo revoke kondisyon ke w genyen pou w te rantre nan peyi a pou w te ka rete an, sa vle di ke avèk revokasyon pawòl la ke w genyen an, tout benefis ki mache avèk li otomatikman kanpe. Youn nan pi gwo pwoblèm, e mesye si m pa bliye m toujou di nou, mwen pa la pou m afole nou, mwen la pou m kapab avèti nou pou ke nou kapab pran de bòn desizyon. Donk lè m di nou nouvèl yo, menm lòske yo parèt heavy, men se pa pou afole w, se pou ede w konprann sa k ap vini an, Paske kòm nou konnen sa pwovèb la di, un homme averti vaut konbyen? Dix mille? En vaut deux oubyen dix mille? En vaut deux. Ok. E sa vle di ke kisa? Sa vle di ke lè w gentan konnen, ou konn sa pou w fè. So, youn nan pwoblèm ke nou fèk reyalize, ke anpil nan nou menm pa reyalize, se kesyon travay nou. Nou konnen anpil moun ki rantre nan pwogram Biden nan, ki swiv konsèy nou nòmalman, ki aplike pou tps. Donk yo genyen jiskaprezan Work Permit yo sou pawòl la paske tou senpleman Work Permit under tps la poko vini. Pou ou menm ki gen Work Permit sèlman under pawòl la, pwogram Biden nan, ou pa gen Work Permit under tps la, li ta bon pou w ta fè yon ti pale avèk si nan travay ou a, si jamè e e ou gen koneksyon avèk anplwayè yo etsetera li ta bon pou ta ka fè yon ti pale pou wè èske avèk pèmi tps lan èske yo kapab ba ou yon sòt de m pa m pa renmn di otorizasyon paske nòmalman depi bal la fin pase yo prèske pa ka ba w otorizasyon but whether or not there is something èske gen yon bagay ke w kapab travay avèk travay ou an pou ke ou pa oblije pèdi travay ou a paske se youn nan pi gwo risk ke nou vin wè e nou reyalize gen anpil moun ki nan kategori sa a se ke by the time yo mete aplikasyon tps lan li te yon ti jan two ta so e nou konnen avèk nouvèl administrasyon an yo pa pwosès bagay yo osi rapid ke yo te konn fè l lan so gen anpil moun ki mete aplikasyon tps lan men yo poko jwenn Kat travay la sou tps la. So nou vle fè nou vle fè w konnen ke ka gen yon risk, ka gen yon danje paske si yo di ke tout bagay koupe sa vle di ak otomatikman kat travay ou an tou koupe e nou konnen ke se kat travay la ki pi gwo zouti ke w genyen pou w ka ret lan peyi an. Donk nou an pou pale avèk kèk moun pou nou wè egzakteman kisa nou kapab fè pou moun sa yo ki aplike pou tps men ki poko jwenn kat travay yo pou nou wè egzakteman kisa n kapab fè pou ke nou kapab wè kijan n ka pwoteje w pou ke w pa oblije pèdi travay la. Men nou vle ke w pa afole, men pou w konnen ke si jamè kat travay ou poko vini, risk sa a li trè trè pwobab ke ou kapab pèdi travay ou dan lespas de yon ti tan ki pou pèmèt ke by the time ke work permit ou an rive anba tps lan pou w kapab rive fè l. Donk ankò yon fwa, youn nan bagay ke anpil nan Advocate yo ta renmen fè, se rankontre avèk kèk nan nou menm ki nan kategori sa a, ki bò ke pa egzanp, nou isi, nou se sèlman pawòl la ke nou genyen, nou pat gentan fè anyen, ou di mwen nou fè pawòl la men tps nou, work permit under tps la poko vini, nou ap eseye wè kòman èske nou te kab konekte ansanm avèk ou menm pou ke nou kapab fè w wè avèk kèk avoka pou wè kòman èske yo kapab dirije ou oubyen gide ou an tèm de next step. Youn nan bagay ke nou toujou di pa egzanp kòm ou kapab wè pou administrasyon sa a, lefèt ke tout bagay se boum boum boum boum boum ki parèt reyèlman anti imigran, youn nan metòd ke nou genyen lan men nou ki pou ede nou konbat se lalwa. Se sak fè ke nou genyen sak rele lawsuit ou byen sak nou rele aksyon an jistis ki bo ke anpil nan advocate yo chak fwa depi gen yon bagay ki fèt yo ale devan la jistis pou yo kapab wè koman eske yo kapab ede. Donk se youn nan ka ki bo pa egzanp la nou te wè lè yo te vin pale de dwa Pou citizenship lan gon seri de moun ki ale yo ale kòm plentif sa vle di ke yo deside ke mwen ansent m pral gon bebe e kounya la yo di m konsa ke m pa timoun mwen pap gen dwa de sitwayènte kisa pou m fè donk avèk moun sa yo yo itilize pou kapab fè yon lò sout sa di ke menm pou CHNV an si jamè ke ou wè ke pwogram nan koze w yon tò ou ta vle fè patisipe nan youn nan lawsuit yo please let us know paske se youn nan mwayen se mwayen sa ke nou genyen vrèman pou nou konbat jiska nouvèl lòd donk li enpòtan paske m konnen trè souvan nou pè nou sesi nou sela men san la lwa bò kote nou nou gen anpil konba nou pap ka mennen donk se sa k fè ke si jamè ou ta enterese pou ta jwenn avèk kèk lòt moun ki deja prè pou yo di e ke Bagay sa yo pap ka pale paske si yo pèdi travay yo kisa yo pral fè ou konprann yo paka retounen lakay yo kisa yo pral fè etc. Donk tout bagay sa yo se de bagay pou nou kapab panse pou nou wè egzakteman si wi ou non nou enterese pou nou kapab kominike avèk either yon òganizasyon ke nou deja an kontak oubyen yon avoka oubyen nou menm pou ke nou kapab konnen egzakteman kisa nap fè. Pa bliye revokasyon E pawòl la, li gen non sèlman konsekans dirèk ki se pèdi travay ou, li gen osi konsekans de si jamè ou pa t fè anyen, li gen konsekans de depòtasyon. So, mwen kwè a pati de jodi an, pratikman pa gen yon grenn moun ki ta vini nan pwogram Biden nan ki la, ki pa gen ankenn lòt pòt de sòti. Sa t ap etone m anpil pou m ta jwenn ke yon moun ta antre nan pwogram Biden nan epi lèfini se sèlman sa. In fact, mwen resevwa de oubyen twa imèl ki ban moun nan di se pwogram Biden nan sèlman m genyen. M espere ke se pa vre, paske ke si jamè ou ta la e ke se pwogram Biden nan sèlman ou genyen kòm couverture, sa vle di kisa? Sa vle di ke next step apre ke ou pral pèdi e de manyè pwobab ou ka pèdi kat travay ou, ou ka pèdi travay ou, lòt kat la se ke non ou pral nan lis dè moun ki kapab sijè a depòtasyon. E se youn nan rezon ke nou gen dè tan n ap klewone, nou di w fòk ou gen leyè, fòk ou gen leyè, fòk ou gen leyè, paske si w pa gen leyè, w ap ale nan depòtasyon. Donk, ankò youn fwa, yo di nou men mo a, Preske sòti, li poko sòti men l preske sòti, men nou espere si jamè ou ta nan sitiyasyon ki ba w pat gen ankenn leyè de pwoteksyon ke e ke jodi a ou pa dòmi ou men ou pa al nan travay pou al chache leyè de pwoteksyon sa paske nou pa ta renmen se aprè ke nòt la fin sòti epi se lè sa ou pral chache l epi you never know in between sa k ka pase. Donk gen anpil moun yo di m konsa ke youn nan rezon ki fè ke yo poko janm fè papye yo se akoz de travay yo paske travay yo pa bay tan. Guess what? Si w pa ka pran yon jou nan travay la, ou pa ka mande travay la quelques heures pou al regle yon kesyon ki si enpòtan ki se kenbe w lan peyi an, kenbe w lan travay la, nou deja di w ke ou lan gwo pwoblèm paske si ou pa gen papye an ou pap ka ret nan travay la donk si travay la pa baw tan wa oblije mande voye yon lèt pou di travay la konsa ke sa tèlman enpòtan pou mwen mwen oblije pran yon jou off mwen oblije pran kèlke zè pou mal regle dosye sa sa di ke a nou tout kap travay maten midi swa ki pa gen tan pou nal regle dosye nou nou vle di ou nan tèt chaje ou nan gwo pwoblèm si ke ou paka mande kèlke zè e nenpòt ki anplwayè ke w genyen ou eksplike ke sim pa al fè sa M pap ka ret nan travay la si l pa ba ou l, se yon bagay ki enjis e anplwayè sa ka gen ka gen anpil pwoblèm si jamè yon moun ta al tcheke avèk anplwayè a pou l wè ke l pa pèmèt ou al fè papye travay ki pou pèmèt ke w rete nan peyi a. Donk ankò yon fwa pa kite ke se travay ki anpeche w al fè l, dayè mwen di nou jodi a menm si w ap swiv live la e ke w ta nan kategori sa, m ta pre m ta swete si w te nan wout pou al travay rele travay la di travay la you know what M pap ka vini non paske bagay sa tèlman enpòtan pou mwen fò m al regle l. Donk m espere ke nou tout pran dè mezi pou nou kapab pran pwoteksyon non sèlman avèk tps si nou gen ka men osi avèk azil. Jiska prezan nou ap resevwa anpil nòt sou kesyon azil la. O wi, piske m gen tps, m pa kwè m bezwen azil, si piske m gen 1 an anplis nan peyi a, m pa kwè m bezwen azil, piske. Y ap nou ban mwen tout ekskiz posib e imajinab pou nou pa fè sa ke nou sipoze fè. Donk, mwen menm m toujou di, dans la mesure ke nou pote enfòmasyon ba ou, nou ale nan nan bon jan ti mamit pou nou pote enfòmasyon ba ou. Si w pa fè l, nou ka al dòmi avèk konsyans nou trankil paske ke nou te fè devwa nou pou nou te pote enfòmasyon ba ou. Donk nou di ou rezon ki fè li enpòtan pou al fè azil lan ankò se yon lòt leyè de pwoteksyon paske swivan lalwa ki te pèmèt ou te vin nan peyi an yo di w depi w rantre nan peyi an kòm w pa w li ou gen antre depi lè w rantre a jiska ennan pou w aple pou azil sa vle di ke li fè pati ok de lwa sa vle di ke yes Azil se yon ka par ka, se pa yon bagay blanket tout moun pral ranpli pou azil, of course se yon ka par ka fò w kapab make your own case men lan ka nap viv lan la a nou di w konsa li enpòtan pou ke w ale rankontre avèk yon moun, w al chita pale avèk yon moun epi sispann repòte a demen paske youn nan pwoblèm mwen genyen menm isi an nan IFSI yo di m sa yo di m pa egzanp yo fè webinar 2 fwa e pa semèn, yo fè wèbina an maten, yo fè wèbina an aswè, e gen anpil moun ki monte nan Zoom Link lan pou yo vin pran enfòmasyon ki sa pou yo fè. Epi, yo di w, y ap retounen lòt semèn. Lòt semèn pase, y ap retounen lòt semèn. Pandan san tan an, pandan tan sa ap pase, epe de Damoklès la ki sou tèt ou a ap tonbe sou tèt ou pi rapid. Epi ou menm w ap tann, w ap tann, w ap tann, ou chache tout ekskiz posib imajinab pou w pa fè l. Donk ankò yn fwa sa nou vle di nou pa responsab ou si nou baw enfòmasyon an nou mete moun evelebo pou edew nou diw tout sa pou fè si w pa fèl nou pa responsab ou la sèl choz m pa ta renmen pou kriye mwen pa ta renmen pou kriye paske nou konnen an fonksyon de sa nou wè deja e sa kap vini an anpil nan nou menm si nou pa fè sa nou gen pou dwe pou nou fè nou pral kriye e nou pa ta renmen w kriye se sak fè nou oblije maten midi swa kòm yon yon broken record nap vin kote w chak jou poun di w fòk ou pwoteje tèt ou pwoteje fanmiy ou pwoteje pitit ou pwoteje madanm ou etc paske nou konnen ke nou gon epe de damokles men ankò nou di w epe de damokles la pa vle di pou al kache anba tab epe de damokles la di mete kò w nan lari a fè sa w gen pou fè Ok al fè devwa w, al rankontre avèk, al nan yon òganizasyon, al jwenn yon avoka, al mande konsèy an tèm de sa w gen pou fè epi fè sa w gen pou fè a e fè l dwat. Pou timoun yo, nou eksplike w ke fò timoun yo al lekòl. Dayè depi w kòmanse pa voye timoun yo lekòl, w ap kòmanse atire atansyon sou yo. So cette histoire de pa voye timoun lekòl paske w pè, Pa gen sa ditou fok ti moun yo al lekol li enpotan la sel choz nou mete video sa e m kwe ke ekip teknik lan kapab toujou mete link lan pou nou pou nou kapab wel nou montre video antan ke paran le fet ke w lon sitiyasyon ki yon ti jan anormal sa di ke lot lontan nan dotre ka m tap di w ok fe tout afo w don't worry about anything men nan ka nou ye a Tout bagay posib, sa nenpòt ki moman yon bagay ka pase. Mentnan sa pou fè se prepare w. Prepare w nan sans ke timoun yo, li enpòtan nan lekòl la pou chèche yon moun pou di si jamè yon bagay ta rive, ki moun ki responsab pou timoun nan, pou y al pran timoun nan si jamè ta gen yon bagay k ap rive. Lòt bagay nou di w se ke Li enpòtan pou planifye tout afè w. Si w te konn ap viv an dezòd, ou te ka te konn ap viv nenpòt kijan, li enpòtan kounye a pou w mete lòd nan lavi w, pou w planifye afè w byen, pou ke si jamè yon bagay pase, tout bagay yo ekri, ou konnen egzakteman kisa pou yo fè dèyè do w. Pa egzanp la nou mande w si w gen yon bek ak awont, ok, madanm a mesye, m konnen gen anpil madanm, Anpil epa eske se madanm yo mesi mesye mesye yo gen bank account madanm yo pa konnen ki bank account yo genyen madanm yo pa konnen konbyen lajan madanm yo fè sa tou right medam yo fè sa tou right m pa konn si medam yo fèl but anyway youn ladan yo nan de medam mesye a madam yo si nou marye ok nou genyen kont an bank li enpòtan pou ke madanm ou konnen egzakteman ki kont an bank ou genyen Kote kont labank lan ye? Ki lajan? Madanm tou, menm bagay, fò mari w konnen, etsetera Pou ki rezon? Se paske si jamè gen yon bagay ki rive e ke youn nan nou ta oblije deplase, lòt la konnen egzakteman e li gen siyati l sou akawont lan, epi li konnen ke l kapab al pran lajan an, spesyalman si l al pral bezwen pou l peye yon avoka pou ou, etsetera Li bezwen konnen. Sa vle di ke si madanm a mesye pa ka fè l konfyans, dayè nou pa bezwen marye, sinon youn pa ka fè lòt konfyans, men si jamè nou pa ka fè youn konfyans, Ditou o nivo de lajan si se yon frè ou genyen yon sè ou genyen mpa konseye sa non men mdi si ok si se yon moun ou konnen ke ou fè konfyans ki pa pral antre nan akawont lan pral kraze akawont lan li enpòtan pou genyen yon plan pou konnen kiyès moun o ka yon bagay ta rive ki kapab al pran lajan pou voye peye yon avoka pou ede'w si jamè yon bagay ta rive donk toujou pou timoun yo, e gade kilès nan fanmiy lan ou genyen ki ka sèvi kòm yon bakòp pou ou menm, epi fò al nan lekòl la pou di si jamè yon bagay rive men ki moun ki kapab vin pran timoun nan, e fò papye a siyen pa ou menm pou ke tout bagay sa ou konnen. Lòt bagay nou di fò toujou gon telefòn number ke w sonje nan tèt, Kounye a nou konnen teknoloji pa pèmèt pesonn moun sonje ankenn telefòn, paske se annik pran telefòn ou, peze, epi ou pa konn, mari pa konn telefòn madanm, madanm pa konn telefòn pitit, etsetera, etsetera. So, kounye a, akoz de sitiyasyon an, si jamè ou ta rete y ap pran telefòn nan men w. Sa vle di ou pap gen aksè avèk yon telefòn pou w fè yon apèl. Se sa k fè fòk ou gen yon nimewo ke w sonje nan tèt ou pou ke Depi yon bagay ta rive pou di map rele entèl, madanm nan fò mariw fò konn telefòn mariw, mariw fò konn telefòn madanm ou, e fanmiy lan fòn konn telefòn timoun yo, se yon fason si jamè yon bagay ta rive ou gen yon telefòn ke w sonje pou w kapab rele. Donk bagay sa yo again se pa pou afole nou, se pou di nou li enpòtan si nou pat janm te konn chita ansanm antanke fanmiy pou n fè yon plan, li enpòtan pou n chita ansanm kounyea pou nou fè yon plan pou nou di oka yon bagay ta rive, men sa k pou fèt, men sa k pou fèt, men sa k pou fèt. Donk, nou toujou di, atansyon pa kapon, atansyon pa kapon, e bi pa nou pa janm pou afolo, bi pa nou se pou ede w pou prè, pou kèlkeswa sa k ka rive an ka rive. Florida, Florida, Florida, nou konnen moun Florida yo, nou tande anpil gwo gwo deklarasyon de gouvènè nou e ki vle kolabore avèk la polis etc pou fè arestasyon so youn nan bagay nap mande w tanpri tanpri a min pa sèlman Florida kèlke swa kote nou ye fè anpil atansyon spesyalman o nivo de kondwi nan la ri a paske se youn nan kote ki pi fasil pou yo stop nou se si nou nan trafik nou nan sikilasyon epi yo wè nou yo ta renmen yo ta vle arete nou epi lè gade pou wè lisans ou pa valab oubyen wap kondwi san lisans so se youn nan bagay nap mande w tanpri si jamè ou te konn viv yon vi de dezòd se le moman pou w mètre de lòdre ou pran nan vi w pa kondwi san lisans epi pa al nan tèt chaje si w moun ou ta wè yon moun ape yon ti jan pale fò avè w nan lari a fè kòmsi w pa tande mete de koton nan zòrèy ou, ou pa tande paske se pa le moman pou al nan fè kont a moun, se pa le moman pou al nan batay, se pa le moman pou fè anyen pou atire atansyon sou ou menm. So, m panse ke an gwo se sa nou te bezwen pataje jodi a, m pa konn si gen ankenn kesyon pou jodi an, men sa nou vle fè w konnen se ke nou toujou di w atansyon pa kapon, li bon pou w prepare w. Eske nou gen kesyon? Wi pa gen anpil kesyon donk sa vle di ke moun yo konprann byen. Oh that's good at least tout moun byen konprann sa kap pase a. Yes. Men kanmenm gon moun ki mande ki di ke e ke li vini nan pwogram Biden nan aprè 4 jen. Yeah. Donk li pa elijib pou l fè tps. Li pap travay, li pa gen kòb pou l fè azil, eske sa ta vle di depi yo koupe depi yo revoke pwogram Biden nan la li tou sou lis depòtasyon? Bon m kwè li tou bay repons lan pa vre? Li tou gen repons lan. Li tou gen repons lan banm bay repons lan bay paske si se sèlman pwogram Biden nan ke w genyen e ke yo revoke pwogram Biden nan sa vle di kisa sa vle di ou pa gen okenn kouvèti sa vle di ke non ou se pa ke yo pral depòte w imedyatman sa m bezwen si ke nou pa konprann ke osito ke yo ta di pwogram nan revoke epi n ap wè pakèt machin vin pran nou. Sa vle di ke ou vin, ou vin sijè a depòtasyon. E depandamman de ki kote ou ye, depandamman de kisa kap pase, e kòm nou konnen nan sistèm nan yo konnen egzakteman kiyès ki fè kisa. Konprann? Sa vle di ke m ta swete ke moun sa, e kote l te ye a, li gen yon sponsor oubyen l gen yon moun kap sipòte li, pou ke l kapab pran la wout pou l fè yon demach kèlkonk paske rete san anyen an pap ede w. Yon moun ki mande lè l aplike pou azil la, lè yo voye rele l nan kot, si yo pa dakò pou yo ba l azil la, ki sa k ap pase? Depi ou deja nan sistèm nan, ok, paske isi gen yon sòt de pwotokòl depi ou nan sistèm legal la, jidisyè la, ou konprann, sa di ke avan ke w al nan depòtasyon gen yon pakèt bann stèp ki pou pran. Premyèman, an jeneral, nan azil, lefèt ke sistèm nan deja overcharge, over e li gen anpil moun, crowded, anpil moun k ap tann, li pa evidan ke, espesyalman nan kontèks sa a, ke yo pral rele w imedyatman. Donk se youn nan bagay. Dezyèmman, depi w fè azil la tou, fòk ou gen yon moun ki kapab ba w konsèy. Se sa kè nou di w, pa al lage kò w nan men nenpòt ki moun, paske gen yon fason pou aplikasyon an ale pou pa atire atansyon sou ou menm. Se youn nan rezon ki fè nou di w, Prefè ou peye yon ti lajan, ou fèl byen, olye yon nèk lagel ba yon moun, epi pou al lagel. Sa vle di ke depi yo rele w nan kont youn nan bagay yo di w se ke li enpòtan pou al nan randevou. Paske si w pa al nan randevou se lè sa ou bay ou atire atansyon sou ou padon. Donk an jeneral lè w mete aplikasyon azil lan, li pran tan avan ke yo rele w. Mentnan si jamè yo ta rele w, Toujou ale chita avèk yon avoka pou w konnen egzakteman kisa w ka fè, kisa w pa ka fè pa rapò avèk ka w. Paske kesyon sa yo se de kesyon pèsonèl, nou pa ka ba w yon repons reyèl paske sa mande pou nou kapab chita one on one avèk ou menm. Yes. Gen madam Jean Paul ki man ki di ke bon li konnen te gen yon pwogram reyinifikasyon familyal. Yes.
E li ta renmen konnen kisa bouboun sa yo fè si Ok, e nou sonje pa e pwogram de family reunification an se se Etazini ki ba w dwa pou rantre pou vin reyini avèk fanmiy ou. Sa di ke moun sa yo deja nan yon pwosesis. Sa di ke genyen papye ki rantre ki montre ke men pou kisa w ye la, ou genyen dezan whatever avan ke yo ba w viza etc. So moun sa yo nan pwosesis nòmal deja. Donk moun sa yo pa genyen pou yo wori. La sèl choz toujou mache avèk dokiman w. Men an menm tan, yon bagay m toujou di w, se ke si w te antre sou pwogram Biden nan e ke w te nan, ou te nan, ou te genyen family reunification nan tou, paske gen, gen plizyè moun ki gen twa, kat bagay k ap going on at the same time. Se sa fè n toujou di w, li mye ke w chita avèk yon avoka oubyen avèk yon moun ki konn domèn nan pou yo kapab ba w konsèy. Paske sa ki rive se ke lè w fin antre fò w al fè sa ki rele chanjman e de stati konprann e trè souvan chanjman de stati a pran tan so again sa depan de ki kote li ye nan pwosesis lan eske se li te vini dirèkteman apati de family reunification program nan ou di mwen eske li te vini lan Biden then li gen family reunification nan so chak ka sa yo diferan e sa kèm toujou di yo quand il s'agit de kesyon pèsonèl nou pa ka reponn yo lan live pou ki rezon paske tout senpleman chak ka diferan paske ant sa moun nan di an e lè w gade reyalite an Se de bagay totalman diferan. Se sa k fè nou pa janm vle reponn de manyè pèsonèl a kesyon sa yo. E gen yon lòt ankò wi ki di, ki mande, Èske IFC li menm ta konnen okenn òganizasyon a bi non likratif, pa vre, ki kapab ede moun nan lari a Bon, e, sa depan de ki kote ou ye, nan ki eta ou ye, se, se youn nan rezon ki fè ke nou fè, e, konfe, e, wèbina ou yo nan zoom, pou ke ou kapab vin nan zoom nan, rankontre avèk kèlke manm nan staff nou yo, pou reponn kesyon ou de manyè, e, prèske endividyèl. So, ekip teknik nan tankou, tanpri, mete ki pou mwen, Ki kote pou moun yo vini nan zoom nan paske m konnen ke gen seyans maten, gen seyans aprè midi, so lè w vini ladan yo nou kapab ede w konekte avèk lòt enstitisyon kote yo ye paske the good thing is that nou travay avèk partner atravè lè tout eta yo sa vle di ke si w di nou men tèl kote w ye nou kapab di w men ki òganizasyon ki nan zòn ou an si genyen malerezman se pa tout kote ki gen òganizasyon e jiska prezan nou gen anpil kote kap rele nou pou di nou vini vini vini vini men chaj la tèlman lou pa bò Risi an nou poko ka ale jan nou ta vle ale men youn nan bagay ke nou fè nou pataje tout resous yo se yon fason pou kèlkeswa kote ou ye pou kapab jwenn aksè a enfòmasyon donk ankò youn fwa e vini nan e Webinar ou yo epi wap jwenn plis enfòmasyon an tèm de ki kote ou ye etc. And the other thing is that m panse ke ekip IFSI an tou ede anpil moun menm lòske yo pa nan leta de Massachusetts yo ede yo anpil nan lòt eta yo tou so just fè nou konnen nou konnen gen Florida nou konnen nou gen ekip nan New York nou travay avèk anpil lòt kote sa vle di ke just come and then we will be able to assist you. So kidonk vre mesaj la jodi a se tèt frèt? Nou toujou di sa, se non sèlman tèt frèt, men fè devwa w, fè sa w gen pou fè. Paske lè w pa fè sa w dwe fè paske w ban m ekskiz, o, travay la wi, travay la pran mwen maten midi swa, ou di mwen, e, lajan wi m pa genyen. Se youn nan bagay sa yo, mwen di yo se dè ekskiz yo ye, paske si se yo ap itilize, before you know it wap wè ke ou nan tèt chaje so rete tèt frèt fè sa ou gen pou fè al lekòl al nan klas dayè youn nan bagay ke oh m bliye pat mansyone sa anpil moun ap rele nou sou pwogram rezidans mwen eksplike klèman pwogram rezidans lan se pa yon pwogram ki fèt rapid gen moun ki panse ke si yo aplike pou pwogram rezidans lan kounye a e ke yap pwoteje non non non non pap pwoteje paske pwogram rezidans lan mwen di sa ankò se yon pwogram ki pran 3 a 4 ans. ok men se yon lòt pafwe ki pou edew pou ke pa egzanp gen moun ki isi depi aprè tranbleman de tè nan tps men yo pa janm chache yon lòt mwayen pou yo soti nan tps pou yo tonbe nan pèmanant rezidansi sa vle di ke ou paka nan peyi a depi aprè tranbleman de tè la epi ou pa janm chache okenn lòt vwa epi se avèk tps la w rete e w konnen tps la se yon bagay ki nenpòt ki moman li ka chanje, gen de lè yo pa vle renouvle l etsetera. Sa di ke depi w nan peyi, depi yon kote fò w chache enfòmasyon pou w wè ki mwayen w genyen pou w amelyore kondisyon w. I mean, the right way, m pa vle w al fè anyen E anba tab, men de way fri. E nan peyi sa se youn nan bagay mwen diw gen anpil mwayen ke w kapab amelyore kondisyon si w fè l de right way. Pa egzanp youn nan bagay nou di, al nan klas, pa egzanp gen yon seri de klas m konnen ke yap bay pa bò isi an, ou fè 6 semèn nan klas lan, li ba w yon sètifika epi w tonbe nan yon travay. E nan travay ou tonbe a si se yon travay solid, travay sa Epi ou al nan travay la ou travay byen ok ou fè djòb ou byen travay sa kapab yon sous pou soti w lan tps pou l voye w lan pps ki se permanent residency sa vle di kisa sa vle di ke e gen mwayen pou w soti nan ka a men fòk ou fè sa w gen pou w fè lè w kache pa gen moun ki pral ba w rezidans paske w kache Moun ap baw rezidans paske ou se yon bon travayè, ou toujou al nan travay on time, ou fè sa ou gen pou fè byen, yo kontan pèfòmans ou, then yap ba oul. Men ou pa ka kache, ou pa pral nan klas, ou pa pral nan kou anglè, ti anglè ou te genyen depi an 2010, e tranbleman de 2010 right, ti anglè ou te genyen depi lan 2010 lan, se li menm ou gen an 2025, li pa fè sans. Fò ke chak jou ou santi ti anglè a ap monte. Konprann? Si ou te konn di I am, kounye a ou kapab di I have been. Sa vle di ke fò ou santi ke wap fè pwogrè. E se youn nan bagay ki triste, pou anpil moun vin nan peyi a yo pa fè pwogrè. Donk ankò yn fwa se fè sa w gen pou fè, al pran klas, al lekòl, aprann lang lan epi konsa w ap vin yon bon jan anplwayè ki kapab di w yès mwen kapab aplike pou ou men aplikasyon sa n ap di an dayè nou poko janm ka mete l deyò pou ki rezon paske tèlman gen moun ki bezwen l epi pa gen inòf kapasite pou fèt pou tout moun sa yo so se kapasitè n ap build la pou n kapab voye nòt sa pou ou paske gen yon evalyasyon ki pou fèt avan pou yo konnen kote w ye, ki sa w ap fè, ki travay w ap fè, èske anplwayè w la ap dakò pou l ba w e pou l siyen, den nou pral start pwosès la. Se sa ke se yon pwosès ki pran tan, se sa ke nou poko ba ou l de manyè e piblik, men sa nou vle di w pandan tan sa Tout sa w gen pou w fè, fè l, fè l, fè l pa kache paske Ice pa dèyè moun ki nòmal, Ice pa dèyè pa dèyè moun ki gen papye, so far Ice dèyè moun ki te genyen pwoblèm avèk leta, ki te fè krim, se dèyè moun sa yo Ice ye, sa vle di ke kèlkeswa kote w pou w ale, ale, epi nou pa bezwen pè vin nan Ipsy, Ipsy pa gen ankenn pwoblèm avèk Ice, ok, Ipsy trè Pòt la byen ouvri pou n kapab resevwa w e nou gen tout pwotokòl nou si ice ta vini pou n ta kapab re-resevwa yo san ke nou pa fè ankenn pwoblèm pèsonn pa gen ankenn tèt chaje. Ankò yon fwa kenbe la, pa lage e kòm nou di w n ap retounen, nou ta sipoze retounen e vandredi si Dye ve paske nou kwè daprè dènyè enfòmasyon ka gen dè chanjman k ap rive donk si yo rive n ap retounen pou n ka.